Fanatik foutbòl, fanatik Tripotay Chanèl, fanatik bèl boul, kòman nou ye? Ebyen jou a rive. Se toujou yon plezè pou mwen pou m kapab enfòme nou. Jodi a se 20 novanb 2022, nou konnen se. Ouvèti ofisyèl koup du mond Qatar 2022 ebyen e nou konnen se Qatar kap òganize konpetisyon sila ebyen Qatar se li menm kap gen poul ouvri konpetisyon sa kote Qatar ap gen poul jwe avèk ekip Equateur a e drapo peyi Qatar se blan e wouj bòdo peyi Qatar. Se yon peyi Mwayen Oryan, Azi de Lwès. Kapital peyi Katar se Doha. Lang ofisyèl peyi Katar se Arab. Men yo pale Angle nan zafè biznis avèk touris. Yo pale Angle. Sa vle di si w rive nan peyi Katar ou pale Angle, w ap fonksyone. Epi, sipèfisi peyi Katar se 11 mil 586 kilomèt kare. E fòm di w Ayiti pi gwo pase Kata paske Ayiti gen yon afè de 27 mil ok epi deviz peyi Kata se Riyal di Kata e popilasyon peyi Kata se yon afè de 2 pwen 881 milyon abitan sa vle di nou pi plis pase peyi Kata selon estimasyon Bank Mondyal an 2020, epi pwodui enteryè brit peyi Qatar, 146,4 milyon dola, estimasyon sa te fèt an 2020 pa Bank Mondyal. Im nasyonal peyi Qatar se As-Salaam Al-Miri, ki vle di Viv Lemir. ok epi abitan peyi Qatar rele Qatari e kit se gason kit se fi Qatari men si se fi lè wap ekri Qatari a wap mete e dèyè Qatari a wap mete e si se gason Qatari a ap ekri san e si se fi Qatari a ap ekri avèk e epi ki lang Qatar pale lang ofisyèl Qatar se Arab. Men, nan sa ki gen awè avèk touris epi biznis, yo pale angle. Yo distrè yo trè byen nan angle. Sa vle di èske ke ou se yon moun ki pale angle, depi w rive Qatar, w ap fonksyone. Ok. E Qatar te pran endepandans li yon 3 septanm 1971. E fò m di w Qatar se yon peyi Mwayen Oryan. nan Azi de Lwès ok e jodi a Qatar ap ouvri konpetisyon sa a kote lap gen poul jwe avèk ekip Ekwatè a ebyen nou konnen konpetisyon sa a se 32 ekip kap patisipe e 64 match kap gen pou jwe nan konpetisyon sa a sa vle di son konpetisyon kap dire 28 jou. Sa vle di konpetisyon ap kòmanse jodi a ki se 20 novanb epi l ap fini 18 desanm 2022 k ap gen pou vini la. Nan koup di mond sa a, fifa vin avèk yon nouvote. Se premye fwa sa pral fèt nan istwa koup di mond kote ke pral genyen 6 abitre fanm nan konpetisyon an. Sa poko janm rive pou gen fanm. ki patisipe kòm abitre nan koup du mond men se premye fwa sa pwal fèt nan koup du mond sa nou konnen ap gen 129 abitre 36 abitre santral 64 abitre asistan epi ap gen 24 abitre nan var sa bon afè de 129 abitre kap genyen pou abitre konpetisyon sila.

Yamashita, epi n ap genyen yon fransèz ki. Ki se Stephanie Froipart.
Epi n ap gen twa abitre fanm asistant. N ap genyen yon brezilyèn ki se Neyza Back, n ap genyen yon meksikèn ki se Karen Diaz Medina, epi n ap gen yon amerikèn ki se Catherine Nesbitt. Ebyen se 6 abit sila yo, se premye fwa m di nou ankò sa pral fèt nan listwa koup di mond kote pral gen 6 abitre fanm k ap gen pou patisipe nan konpetisyon sila. Ebyen pi jèn jwè ki gen nan konpetisyon sa a, misye rele Youssoufa. Mou koko. Jodia se anivèsè misye. Misye fèt yon 20 novembre 2004 jodia fè misye 18 lane. Ok se pi jèn jwè kap genyen nan konpetisyon sila. Misye se yon alman e misye fèt nan vil. Yaoundé, nan peyi Kamewoun, men depi a laj de 10 an, misye te ale nan peyi Almay kote papa l te gen apeprè 25 lane li t ap travay nan peyi Almay. Ebyen, misye se pi jèn jwè ki genyen nan konpetisyon an. Non misye se Youssoupha Moukoko. Misye gen 18 lane sèlman, jodi a fè misye 18 lane. Misye se Alman, men dorijin Afrikèn, paske misye fèt nan peyi Kamewoun, pli presizeman nan vil Yawounde. Ok, misye se atakan. Misye ap jwe nan klèb Borussia Dortmund nan, nan peyi Almay. e misye ap pote nimewo 26 pou ekip Almay. Lòt enfòmasyon m gen pou nou, e fò m di w koup di mond sa se koup di mond ki pi chè, kou total koup di mond lan, koup di mond sa ap koute 220 milya de dola. Ok pou prim de match genyen 440 milyon dola pou prim pase nou konnen ekip ki chanpyon an lap resevwa yon afè de 42 milyon dola ekip ki dezyèm nan ap resevwa yon afè de 30 milyon dola twazyèm nan ap resevwa yon afè de 27 milyon dola katriyèm nan 25 milyon dola epi si ekip la rive nan kar de final w ap resevwa 17 milyon dola e si ekip la rive nan uityèm de final w ap resevwa 13 milyon dola epi ekip ki elimine nan premye tou yo yo menm chak ekip sila yo ap resevwa 9 milyon dola epi bonis pou tout patisipan yo se 1.5 milyon dola. Ebyen sa vle di a sou koup di mond ki gen anpil lajan ladan, anpil lajan, anpil kòb kap bwase nan koup di mond sila ok e lòt enfòmasyon m gen pou nou m pral ban nou peyi ki òganize koup di mond deja kote koup di mond nan fèt lakay yo epi ki tou chanpyon ki tou pran koup di mond la. Peyi ki òganize koup di mond deja epi ki tou chanpyon. an koup du mond lan nou konnen premye peyi ki ta pral fè sa se Uruguay an 1930 kote ke li ta pral chanpyon e fas a ekip Argentine lan nan final li ta pral pase ekip Argentine lan 4 gòl a 2 e koup du mond sa te fèt lakay Uruguay dezyèm peyi koup du mond lan fèt lakay li ki ta pral chanpyon nou genyen Italie an 1934. Kote Itali ta pwal bat ekip Tchekoslovaki a 2 gòl a 1. Lòt peyi koup du mond lan fèt lakay li epi ki tou chanpyon nan koup du mond sila a se Angletè an 1966 kote Angletè ta pwal bat ekip Almay lan an final 4 gòl a 2. Epi lòt peyi ki. òganize konpetisyon sa a epi tou chanpyon se Almay kote ke Almay an 1974 ta pral bat ekip la Oland lan 2 gòl a 1 an final epi n gen Ajantin an 1978 se Ajantin ki te òganize koup di mond sila epi l ta pral chanpyon kote ke l ta pral bat ekip la Oland lan an final. 3 gola 1 epi lòt peyi ki òganize konpetisyon sa a ki tou chanpyon se Lafrans an 1998 kote ke li ta pral bat ekip Brezil la an final 3 gola 0. Ebyen gen 6 peyi ki òganize konpetisyon sa deja epi ki tou ranpòte konpetisyon sa a. E map fon rapèl pou nou peyi sila yo se Urigwe an 1930,

E 6 peyi sila yo ki òganize konpetisyon an e ki chanpyon nan konpetisyon sila. Men èske Qatar pwal fèl? Nou poko konnen, nap swiv paske e 22 zièm edisyon an se Qatar kap òganizel kote ke pwal ouvri konpetisyon an la a. Lap gen poul jwe avèk ekip Equateur a. Match sila fò n zo son match kap jwe a midi men si ke w ayiti lap 11 zè si ke w ayiti paske nou konnen lè a chanje nan peyi dayiti. Kòm rapèl ekip ki fè final ki fè 3 final li e ki poko janm chanpyon li pa lòt peyi ke la Oland, peyi ba. Ok. La Hollande te fè final an 1974 fas a Almay. Almay te bat li 2 a 1. An 1978 la Hollande fè final fas a ekip Ajantin lan. Ajantin bat ekip la Hollande lan 3 gòl a 1. Epi an 2010 Peyi Ba ankò ta pwal fè final. E fas a ekip Espay la, Espay ta pral bat ekip La Oland lan yon gòl a zewo. Sa vle di se yon ekip jiskaprezan li fè 3 final men li poko ka chanpyon nan koup di mond. Gon lòt ekip ankò k fè 2 final ki se Tchekoslovaki malerezman ki pa nan koup di mond sa a. Li fè 2 final, li fè, li te fè final an 1962 fas a ekip Brezil la, Brezil te bat li 3 gòl a 1. Epi li te fè final an 1934, li te fè final fas a ekip Itali a, Itali te bat li 2 a 1. Lòt ekip ankò k fè final. ki fè 2 final ke jiska prezan poko ka chanpyon malerezman ki pa nan koup di mond sa a e se la Hongri la Hongri fè 2 final li te fon final an 1938 fas a ekip Itali a Itali te bat la Hongri 4 gòl a 2 e li te fè final an 1954 fas a ekip Almay la Almay te bat la Hongri 3 gòl a 2. Sa vle di, Peyiba fè 3 final, jiska prezan n poko chanpyon, an 1974, an 1978, 2010. Tchekoslovaki, ki malerezman pa nan koup du mond sa a, li menm li fè 2 final, an 1934, an 1962. Li poko ka chanpyon. E nou gen Lahongri malerezman k pa prezan nan koup du mond sa a. Li fè 2 final tou, an 1938, an 1954. Jiska prezan poko ka chanpyon nan koup du mond. Ebyen se tout enfòmasyon sa yo te pote pou nou nan sa ki gen a wè avèk peyi Qatar. Nou konnen se la koup du mond lan ap gen pou fèt. La koup du mond la ap oganize se Qatar kap oganize l pou la premye fwa fòm di w Qatar se yon ti peyi lèm di w yon ti peyi an tèm de sipèfisi men son peyi ki gen anpil kòb kap bwase ladan fòm di w koup du mond sila se yon nan koup du mond kap pi chè ki pwal fèt la ok se yon nan koup du mond ki pwal pi chè kap genyen Men an tèm de Super se yon ti peyi ok men an tèm de lajan monchè se yon gran peyi eske nou konprann sa vle di se tout enfòmasyon sa yo si w ta anvi al Qatar e se met ti anglè w sou ou lè w rive Qatar pou w ka fonksyone paske yo teke ti anglè w trè byen. Paske nan sa ki gen a wè avèk touris epi biznis, yo pale ti anglè yo trè byen. Sou Dubai, ou ka pran avyon ou al Qatar. Ou wè jan trajektwa Dubai a Qatar, n ap remake nan kat la, nou wè kòman l ye. Sa vle di, depi w Dubai, ou ka pran avyon ou al Qatar, sou Qatar tou, ou ka pran avyon ou al Dubai. Ok. E se tout enfòmasyon sa ou te pote pou nou sou sa ki gen awè a peyi Qatar ki pwal òganize koup du mond sila a e 22 zièm edisyon an 32 peyi 64 match ok nan 28 jou e koup du mond la pou vin jodi a se Qatar kap ouvri konpetisyon an kote pwal gen poul jwe avèk ekip. Ekwatè a, match sila ap jwe a midi men sou Ayiti l ap 11 zè nan maten. Paske lè a chanje Ayiti. L ap 11 zè nan maten, se Qatar k ap gen pou l ouvri konpetisyon sila a jodi a menm e demen si Dye ve ap genyen. 3 match ok e nan video m te fè avan an m te ban nou lè yo ak tout match yo match an de, de poul yo nou gen tout lè a tout match yo ebyen rete sou chanèl pou la nou gen anpil lòt enfòmasyon n ap pral pote pou ou sou koup di mond sila a ki se koup di mond Qatar 2022 22 dyèm edisyon mwen renmen nou anpil n ap wè. nan lòt videyo.